Pè jojo ladann kòm on menm rele yo malfektè kap met pè pitit moun Ralph bon Ralph la menm menm menm sa li te detwi Blondine avan wè jounen jodi a vin di a Blondine Ralph la menm menm menm ah bon no. Ralph te detu Blonde Blonde di avan tout bagay li menm avan menm Florence t antre nan bagay la Ralph te moun se moun ki te gentan ap detu Blonde di depi avan men Ralph la li menm bon za li menm za te kòmanse ak tout bagay yo nèt li menm sa se li k gate bagay la nèt sa rele Ralph la sa e li k gate tout bagay nèt an jeneral jounen jodi a wè tout bagay sa yo la. Ou konprann? Mwen menm map dil, map redil ankò. Si poul ta gen mare, premye moun pou Blondedy ta mare nan pale pitit moun mal, nan lage pitit moun, premye moun li tap Ralph. Period! Si w paka fèl konsa, ou pèdi. On nèg nomalman, si e peye yo peye w, pou w pale de pitit Florence mal, mete grenn nan mouda w, ou te pran kòb la, pran kòb la nèt. Ou pa bezwen pè. Sa w gen pou w pè la a? Ou pa ka pè nòmalman. Ou ouvè kò w pou w pale pitit Florence mal. Ou panse Florence lan, li menm li pa gen grenn nan mouda l. Ou panse lin Florence lan, kòd Florence lan pa long. Pa bliye nou ba l sipèsta. M ann di n konprann. Nou ba l sipèsta. Florence te gen dwa fache si antouraj li te fè l mechanste, fè l mal. Men la a, kòd li vin long anpil. Nou fè l sipèsta, nou fè l vedèt. Men si nou fè l vedèt, li ka pase pi wo ke sa. Alò, lè l pase pi wo ke sa a, ou panse moun ki voye w bo 50 dola, 100 dola pou al pale pitit Florence mal la, ou panse nòmalman moun sa a li menm, e li k nan pwoblèm nan oubyen ou k nan pwoblèm nan? Men, yon moun ap peye w. E jan bagay la ye la a, jan y ap fè kalkil la la, ou gen tan wè, yo pa vle di sa, ou gen tan yo tou di w se Blondedy Ferdinand k peye pou fè tout travay sa yo la wi. Yo pa vle pale sa, yo pa vle ouvè bouch pou di l. Men yo gen tan konnen Anba tab la men ou panse menm Florence pa gentan konnen se Blondedy k dèyè tout bagay sa yo? E Blondedy kwè m si w vle m pap m pap pantan non si m konnen li k dèyè tout bagay sa yo paske li menm rèv pa l fòle tèn Florence lan se gwo rèv se li genyen l menm rèv pa l fòl fè Florence lan ou pa vle mache vin di m padon ou pa vle mache fè meyakoulpa men m gon jan m ap fè menm moun ki nan touraj revirè kont ou. Menm moun ki tap jourem yo kap fonksyone ki tap kanpe anfas map pwouvew moun sa yo pat janm renmenw vre tout bon vre yo tout ap vin jwenn mwen e lap mete presyon poul fèl lap met presyon poul fèl premye moun li pran el mwen menm li te dim lap fèl li ka petèt bliye wè Ralph li te di lap fè Ralph tounen tchoul li. Li fè Ralph tounen tchoul li tout bon vre. Li te di l ap fè Ralph tounen tchoul li. E l fè Ralph tounen tchoul li tout bon vre. Peryòd. Mwen l te di l. Pase lè m konn ap di l bay vag, sispann ranse. Pase Ralph se premye moun. Si yo ta gen pou Blondine ta gen pou l frape oubyen mare, li t ap Ralph. Pou l ta mare. Premye moun pou l ta gen pou l mare. Avan menm Florence antre nan batay sa. Pase lè te gen Ralph ki kanpe anfas Blondine pat gen Florence. Ou dakò? Pat genyen l. Pat janm genyen l. Menm. Lè te gen pale pitit. Voye pitit sou Facebook. Pale tenten. Pot ko gen moun sa yo. Pot ko gen moun sa yo. Sa vle di premye moun ki pou ta mare li tap Ralph. Baby kòkòt Mon amour se popularité wap bay lòt moun yo pap fè anyen pou ou yo paka fè anyen pou ou gen pi gwo bagay ki pase sou rezo sosyo a pa gen anyen ki te ka fèt alevwa pou sa trust me baby mwen ou menm Florence baby moun kap tande m di Florence sa mwen Florence m patap kite moun fè lekti nan lekti nan feblès mwen. M tap fè silans, m domine ni pè jojo, m domine ni Ralph, m domine ni blondedy, m domine tout moun nan fè silans. Ayiti lè w panse moun sa yo pral fon bagay pou manti, yo pral grandi popilarite yo sou do w anyen yo pap ka fè pou ou. Mwen ou menm Florence m tap fè silans nèt, m tou mete moun tout moun sa kap, pase m di w sa, rèv blondedy Ou pa vle avanse devann pouw apiye met jenou mande padon, rèv li se poul fini avèw la e klè, moun ki konprann ap konprann, fini avèw paske li santil pi rèk pasew. Paske li menm pou li menm li panse ou retire yon bagay nan li, ou se sèl grenn moun k antre la ki retire yon bagay sou Blondedy vre. Ou se sèl fanm ki te kanpe anfas Blondedy ki sekwe Blondedy, pa gen moun ki te ka sekwe Blondedy. Pa gen moun ki te ka sekwe Blondine. Tiki, Tiki ti pase l pa ka sekwe l. Soled, bon, wè Soledad, Soledad kòm moun ou panse k te ka sekwe Blondine, li pa ka sekwe Blondine. Kiyès ankò? Ban m non. Gon pakèt ki pase k pa ka sekwe Blondine. Ou se sèl grenmoun ki jwenn chans sekwe Blondine. E Blondine konn ki rezon k fè ou ka sekwe l. E paske w te twò pre l. Ebyen li menm li pa vle lòt bagay se lik pou rèn nan e gon lè k pral rive li pral santi li se rèn nan tout bon vre m se queen nan nou konprann m se queen nan deja l gentan pran yon gwo sòlda yon gwo jeneral m pap di sòlda yon gwo jeneral nan kan w nan li pran pè jojo li gentan pran pè jojo pè jojo ale e pè jojo ale l pa ale avèk kè Pè jojo ale a peur. E sam di a m fini avel m kanpe deyel. Pè jojo pa ale ak kè. Li pa ale ak kè. Li ale ak peur. E la peur k mennen pè jojo ale. E pa kèl. E pa santiman. E pa santiman. Se la peur k mennen l ale. Tout sa pè jojo ap fè yo la tout se bullshit. Tout jan pè jojo nan li nan entèvyou a Ralph li nan pale a Ralph li nan kanl nan tout se bullshit la peur pa gen anyen ankò epa krèk mennen nou sa vle di pè jojo ka tounen bat nenpòt lè lèl lèl de dil la se sa liye alò jounen jodi a sou panse ke nòmalman sa ti vagabon brezil la fè a ti vagabon brezil la pral fè moun sa yo baw Rezilta blòf. Tout Animatè w ap tcheke yo la, tout moun w ap antre la, tout se popilarite y ap chache. Ke silans ou k pouvwa w. Pa gen anyen ankò. Silans ou k pouvwa w. Piman tonbe nan je w jounen jodi a, ou pase dlo. Ou wè sa k ka jere piman an, ou mete l. Si w vle, m pa gen pwoblèm. Ou vle kontrekare ti vagabon an. Yo peye. M wè nou pè di nòmalman. Nou pè di, menm lè e pa Blondedy ki fè l wi, men nou pè di sa, nou tout panse se Blondedy ki kanpe dèyè l. E se sa l ye. Se moun k ap goumen pou Blondedy yo, tout moun k ap goumen pou Blondedy yo. Piti a kounye a, li tèlman bezwen defann tèt li, ti vagabon an, li di ou te peye l tou, ou konn peye l pou l pou l pou l. Depoze pitit moun sou rezo sosyo e tandike ou mèt vire Florence tou lè 4 fasad yo manti ou pap jwenn sa. Ou pap jwenn sa. Ou mèt te vire Florence nan tout 4 fasad poul ta peye yon moun poul denigre pitit Blondedy manti ou pap jwenn li. Blòf! Gwo epòk se pat Lovamix Blondine te andose pou te kanpe anfas pè Jojo. Lè Lovamix te panse nòmalman Blondine se te moun ki te konprann se moun moun pa l ki renmen l tout bon vre manti. L ap itilize zam tout zam pou l pou l kontrekare moun ki pa vle vin mete jenou l atè mande padon. Paske li menm li hurt li te ou te kole avè l. Tout fanm ki pase ki kanpe anfas Blondine ou se sèl grenn moun ki sekwel ki li dòmi reve menm ou sekwel. Ou gadon kaka mesye. Pèsonalite malpwòpte yo ap ap itilize pou yo kraze pèsonalite pitit gason lan. Li antre nan background pitit gason lan. Li antre nan background leta peyi sa a. Ou pa gen anyen pou w fè non kounye a ti vagabon yo peye a li menm ou pral fè l li menm l antre nan leta pou tout bon li menm ou pa konprann defòmasyon karaktè yo mete lwa pou sa otomatikman li menm ou pral fè l gen record men anyen pa dwe deranje pou ap rele m radyo anyen. Ti vagabon an ou di you know what m pral moutre w pitit mwen an se pa l wap pale de li yo peye w ti kaka monnen angiz pou travay di kote w ye a ou sove kite ayiti pou travay di ou pa travay di enben m pral fè w gen record nan peyi kote wap viv la jiskas yo ka depòte w al nan mizè kote w sòti a men pa m nan ou jis ka pale de li men l pa nan record peyi a. Ou pa konprann? Li pa nan okèd peyi a. E yap jwenn motherfucker al paka plede. Se mete grenn mete fanm wi baby pa yon konkou non si wap fè mare vagabon fè mare vagabon an wi pa al ba moun popilarite pou panse moun sa yo ka fè anyen pou ou pa ba moun popilarite pou panse moun sa yo ka fè anyen pou ou ayisyen depi lon kote zen pete Ayisyen pa konn kijan pou yo jere bagay. Nou fèt deranje. Nou deranje! Youtube parèt la a. Afriken fin milyonè sou Youtube. Ayisyen se kounye a y ap konn Youtube fè akawont Youtube pou yo fè ti kòb. Ou panse yo ta fè kòb la nan. Nan yon bagay ki bon, nan bay bèl enfòmasyon, bon enfòmasyon, e mwen konn sa k pase, moute sou Facebook pou wè kaka k sou Facebook, ekskize pou espresyon an, pou wè malpwòpte, denigreman ki sou Facebook, pale tenten sou Facebook, sou YouTube alò, sorry, yo kreye akawont lan pou y al fè zen sou YouTube. E tandike se pa konsa lòt peyi yo te fè l. Afriken ki se manman nou, papa nou, yo fè l yo menm yo fin milyonè tout. Depi w moute sou Facebook, sou YouTube, ou wè tout bagay afriken se movie, se feyton, se rans. Ou moute nan zòn panyòl la, ou wè se sopapwa, tout. Men ayisyen an se zen pete, rayisman, pale tenten sou moun. Facebook la de menm. De menm. Ti vagabon an li menm, kòm moun deranjan, li sot kote l sòti, yo ba l yon ti kòb, m ta swete, m ta swete, sa s on leson pou tout moun nèt an jeneral k aksepte moun vin goumen pou li san l pa konn kiyès moun nan ye, m ta swete sa. Humm, ay gen moun k ap goumen pou ou se sanblan goumen l fè. Menm jan wè pè jojo tonnè kraze pè jojo wè kale nan kan blondedy a jounen jodi kap fè pwomosyon pou blondedy li pa ale ak kèl I swear to God li pa ale ak kèl se lapè k mennenl pè jojo se lapè k mennenl li pa ale ak kèl se lapè k mennenl li pa ale ak kèl kwè sam di w la pè jojo fè twòp dega. Trop dega fet nan vi pè Joel fè trop dega li menm tou li fè trop dega nan vi moun e moun fè trop dega nan vi pal pou ta panse lale avek kè nan kan sa yo nan ti vagabon sa k pran poz ap kriye m wè la yo voye video a m wè lap kriye mezanmi mwen wè sa mande padon tout se boulchet ou gate ou gate brother. Ou gate. Wap wè menm djòl kap kriye a se menm djòl sa kwèm si w vle kka di w l pap janm sispann bouli moun pale kaka sou moun sou Facebook. Lap fin kriye jodi a la epi demen lap di a djòl li l pap janm sispann fin bouli moun li pap janm sispann lap pran pòz grenn e lè e lè l wè yo pap mare l yo pap fouke l pimpe l an Ayiti wi. Lap di w non non non non non m la pi rèd map goumen pi rèd map plen mouda moun pi rèd. Lè l wè ke nòmalman pa gen moun k ap fouke l tout bon, gen dwa se presyon y ap ba li, yo p ap arete l tout bon, pa gen okenn demach ki fèt. Li pral tounen sou pye l ankò pou l ranse pale kaka ankò. Men si yo te kenbe, si Florence kenbe kòd la, li pa bezwen pase pa jounalis, pase pa animatè, anyen! Ou fè silans epi w ap fè swivi. Paske w se moun moun renmen, ou se moun ki gen tout moun tout kote, epi w chache moun kòm FBI ou nan zòn kote l ap fonksyone a, pran adrès li, pran tout bagay voye ba ou. Men sa w gen bezwen sèlman. Ou pa bezwen anyen nan men fanatik ke you no wat, ou renmen m cheri, ou renmen mwen, m pa di w joure l non, m pa di w kanpe li pete fyèl li. Ou konn sa w ap fè mwen baby? Pran adrès kote ti vagabon an ye a, pran zòn l ap fonksyone a voye ban mwen. Epi m fè yon pwosè legal nan mouda l. Men m pa gen mal nan radio. Ou pa gen pou al fè sa yo baby. Fè moun sipèsta p sou ou. Si w bezwen frape pou kè tout moun kontan se Blondedy pou l ta ye wi. Blondedy li menm li pa bezwen entèl non pou kè l kontan. Lè l itilize yon moun nan kan w lan pou frape w. Li poko satisfè non. Ou ta panse l satisfè? Li poko satisfè. Li ta satisfè paske l pran pè jojo. Li poko satisfè. Satisfaksyon Blondedy a se ou menm li ye. Tout otan l pa frape w nan nivo pou l frape w la paske ou te kole sere avè l. Tout otan l pa jwenn ou, li pap kanpe. Si w vle pou l pa fè l ankò se jan m di l la, ou boulvèse l, ou rete an silans. Ou gentan gen popularité a ou ka fè music fè rap m wèw rap byen fè rap lage sou channel youtube ou bon Ralph te lage pi gwo frap nan mouda Blondedy Ferdinand Ralph son epòk nòmalman l pale de pitit Blondedy Ralph gon epòk li dis li dat nan mouda Blondedy se vin jwenn ou vin jwenn bagay yo Blondedy fèl tounen vin travay avèl epi jounen jodi a wap vin kite feblès pot ou ale baby rete. Sal ye la a? Bon Ralph te lage nan mouda Blondedy a 100 mil a lè on epòk jounen jodi a men yo kòkòday men yo kòkòday lap travay pou li lap goumen pou li. Sil pa poste blondedy sou paj li pa pale de biznis li pa pale pou li kounye a jounen jodi a pou feblès pou feblès pou ale kounye a kot sirèt tonbe la a kote tout sa wap vann yo tonbe la a sou fèb kijan pwomosyon ap fèt la kounye a la a rete sal ye la a ou gen gang ou deja gang ou se gang a wè w gen chèl kreyòl chèl e chèl kreyòl li rele konsal rele chèl ou gen labèl chèl nan men w Sal ye la a? Ou rebwase kat la game nan chanje ou pèdi pè jojo rechanje game nan ou chanje game nan nòmalman men lòt animatè sa yo e zuzu yo ye wi e potokòl yo pral kenbe yo pa pral kanpe pou di pral moun sa yo pap goumen konsa vre non moun sa yo se popilarite yo pral jwe chaje wi tonnè kraze yo pral yo pral pale antre yo e ki magouyè blofè k nan etchenm a la wi baby yo pral pale antre yo gad gad baby ap men ou pa remake depi w chita son popilarite l ye. Mwen ou menm cheri m tap fè silans ti vagabon sòt fèl peye ou fèl peye ti vagabon dat sèt pa gen anyen ankò ou fè ti vagabon peye ou pa nan pale anpil kòd ou long ou fè ti vagabon peye sal fè ya ou ralel nan jistis Si yap depotel fout li nan prizon yo fout li nan prizon Point blank paske ou deja popilè ou gen fòs. Al al mache nan tout radyo fè pou pale anpil pou ti vagabon an li pap regle anyen pou ou baby ti vagabon pa gen non ti vagabon pa gen fòs son tchoul li ye pa bliye l te nan kan w lan kounya l travèse son tchoul li ye moun si w te frape w te fout do l atè moun tap bat bravo anpil se Blondedy li paske Blondedy li menm nan tèt pa l sa l bezwen an se ou l bezwen Li pa bezwen moun kap travay pou ou yo. Moun kap travay pou ou yo lap pran yo poul gade poul vire lòlòj yo. Se sal bezwen li menm lap vire lòlòj yo men moun li bezwen an se oul ye. Ebyen jounen jodi a la ou kòmanse ap montre feblès ou. Pa fèl konsa cheri. Silans. Sispann. Wa nan pale anpil. Wa nan pale anpil. Ou pa gen pou di anyen. Sa wap rele motherfucker la justice? Wap fè depòte malpwòpte a? Fè depòte tenten an. Deja son ti vagabon, mwen di sa deja, ou gentan wè zepòl li kase. Son nèg nòmalman movèz espri pandje sou lavil. Si mwen Florence, mwen fè silans. M pa tap moute radyo, m pa tap di anyen, m pa bezwen konkou. Ti vagabon an, map trete w la justice. Map rele w la jistis, san yon pa gen pou fè, se beni w pa konnen w beni, konparativman a peyi w sòti a, map fè depòte w tounen nan mizè kote w ye a. Dat sèt, pran prizon, depòtasyon. Dat sèt, si e pa sa, li pral tounen ankò, sou Facebook, la pral bouli moun menm jan an, li pral di grenn nan mouda menm jan an. Si l nan kan Blondedy a menm, li se patizanri Ralph, Tout moun sa yo, li pral kanpe li pral di w grenn nan mouda pi rèd, li pral frape pi rèd paske pa gen moun ki trase anyen sou li kòm egzanp. That's it.